La vi sa ou wè la a. Jan gran papa m toujou ap di a la vi sa a e boul grenn chen. Toujou tèt anba. M tèlman grangou la djòl mwen santi m ale nan li menm dlo m pa jwenn pou m bwè.
Mwen tap tan nan di ale. Ou konon gwen pil bay pou di m kon sa? Paske mwen menm pa moun ki viv nan ipokrit. Hmm, ki sa bezwen konen la? Mwen dem boy ti kasen, te fè de ti sa. M lwen wi, de sa ap di a. Hati, ou serye la?
Hmm, wi, m pa konen vwèman. Ou pa raple ou, denye lèm sot lakay ou. Kote w a plen san, ou pa nan bon sans, ou fè m desepsyon. Depi lè m bò kote mwen lakay ou, mwen menm nan lari, m kanpe m ap pale, m pa gen apèt. Humm ok,
se de sa ou bezwen eksplikasyon an? Bon m pa fòse w non, men ou gen yon eksplikasyon pou ban m antanke zanmi, nou alèz. Non men, menm si nou alèz, se ak sista, men e pa tout bagay ki ka di. Wi, amitié a pa rive jiske la, m gen dwa gen bagay m ka di w, gen m pa ka di w tou, èske w di m tout afè w? Ou sur ke m pa di w tout pa fè m? Bon m pa konnen sa depan de ou.
Ayy. Yeah. Hum. Antouka. Lavi. Lè ou anje.

M konn non w, m konn non w avin lonje manje bon yan. Bon ou pa konnen m banm raple w. Ti chal epa gran papa w.
Koman w fè konn ti chal?
Ou te piti monchè. E mwen men, e mwen k te konn ap fè lapli le beau temps, e badjikan k te konn ap fè tout bagay yo pou ti chal. E mwen menm.
Gade miche. E mwen menm ki la. E m konn yo te di w mouri.
Gen moun ki ka mouri granmoun sa.
E granpapa m, granpapa m yo di m ou konnen mwen m pa t twò nan bagay sa. Yo di m granpapa m mouri kite tout bagay yo nan monnèt. Yo kase yo, m tande yo tap kouri dèyè w, yo tchwe w, m tande yo, yo rache w lage nan dlo. Ban m raple w ki dènye grenn bagay m te fè. M ap raple w dènye grenn bagay m te fè. Aa! Ou sonje ti nèg ki te bay kouzin ou an kalòt la? Ee, ee, ee, Jak! Yeah!
Lè m te fè misye fè aksidan an. Ok ok.
Misye poko tirem chak jou pou noel. Lèl te bay wi lèl te bay seli menm kalòt la.
Kounya m chanje ou menm ou menm vre.
A vle di ou ka manje.
Mesye wè kounya la wè m gentan m gentan konfime. Ou grandi menm. M gentan konfime sa se nan kaka ou pase m la. M grandi. A ben ok. Bon m pi gran pase w malgre ou te timoun. M gen enpat kat laj anplis ou. Ou wè ou gentan pi wo pase moun wap vin grandi. Ou konn bagay lan deja. Ou wè mesi an la. E ou menm sèl ki konnen. Ou konprann? Ok. Se ou menm sèl ki konnen.
An men pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. Mèsi anpil. E metem tankou son tafyatè nan zòn nan. Ou konnen depi ou tafyatè, moun yo va gade w menm. Ok.
Si w pa chwazi di mwen, m pa gen pwoblèm. Ou se granmoun tèt ou, men apati de jodi, ou pap janm al lakay ou ankò Katie. Nou zanmi nan lari. Antouka sè mwen, kòm ou pèsiste, m ap di w. Men se pa yon bagay ke m te dwe di w non. E sesi pwomèt mwen w ap kenbe sa nan ou menm. M pa vle lòt moun okouran de afè m. Jiska mentnan la m pa fòse w pou w di m sa non. Non, ou, jan w fòse m la w pa fòse m ankò, kòman pou w te fòse m la, zam pou w te rale sou mwen? Bon, ou ka di m pa nan pil bagay, si w ap di m bagay la, di m, di m ni ou fini, m vire do m m ale. Ou wè, m pa gen pwoblèm pou m di w non, m di w sa deja. E, papa m mouri pitit. Men, pito sa w te wè k te gen san an, se. Papam ki mouri ak kouto a. Men papam mouri nan pye travay li. Anmweyy!
E ou konn sak fèm mal? Dyab la pase pa mwen poul touye papam. Se sak fèm mal. Ooh.
Mesye gad kijan mesye lari sa yo di la. Lavi sa a, yo toujou di w, yo toujou di w, se mòn ki pa kontre. Men de kretyen vivan, yon jou y ap kontre kanmenm. La m tande w ap plenyen mizè, m la lontan wi. M nan men m pa twò, m pase la m pa wè w. Ou pa ka wè m monchè, w timoun toujou. Dèfè an pa t gentan ba w anyen. Non, ou konnen mwen m pa t nan bagay sa yo. Epi m pat nan legliz ou te ye? Wi, e legliz m te ye m pat nan bagay sa yo. E kounye a ou toujou nan legliz la ou bien? Mwen?
A! Mwen nèg yo pa jwenn m te nan legliz la, m te nan legliz anba a. Lè m gade m wè pastè a afè pa li l ap regle. M wè nèg yo bay pwoblèm. M fon kanpe. M ap tounen wi men m fon kanpe. A ou gen pou tounen? Wi m ap tann yon legliz serye. Ou konprann?

Gason konsa, tankou jan moun yo konn ap di granmoun an, si yo lè yo di w gason sa vle di ou gen sou ou. Wi. A mwen m pa konn anyen. Si m gen sa vle lè m te bebe si yo fon bagay m pa konn men depi m gen konesans mwen m pa konn anyen. E legliz m wè m te ye m pa konn anyen.
An fon bagay.
Sa n di.
Ou wè sa m pral fè pou ou a? M pap fel pou rale lajan moun pou fanyen wi ou konprann
ou pap ka razè.
Mèsi anpil
mwen mèt bòy mèsi anpil ou pap ka razè ou pap pran razè lajan ou pap razè manje e bon. Byen metrize tout bagay. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Ou mèt manje, manje.
Men. Byen metrize tout bagay. Sa, sa se yon. M ap mete l nan lespri w.
Kati, Ah ou nan bagay djaz sa tou? Ou ladan l tou ou menm? Di m non. M gen yon la Kati, se pa de domine l p ap domine m nan. Ah ok, m te gentan sou men paske jan m wè w sezi a. Ou ladan l tou? E pa konsa ou te konn wè m Kati. Ou wè m chanje.
Anben cheri nou sou menm bato wi. La police banm 2 bal. Moun nan pa enjek sa tou kati. Le pire, m poko janm fin bay moun toujou. M gen moun pou m bay toujou. Mwen m pa gen moun pou m bay non. M pa gen moun pou m bay. M gen moun pou m bay toujou.
M rete 2 moun pou m bay la. Ou konn sa k fè m mal la? Se 2 bon zanmi m yo mande. Se ou menm, se a Gobert m gen kòm 2 bon zanmi m yo.
Koko koko koko koko manman koko. Mwen menm tou, m ba moun konsa tou. Non men w pa ka asasen pou pès lan cheri. Ou ladan l tou. Ou pa ka asasen pou pès lan. Kòman w pale konsa?
Ou gon ide? Non, mwen sou ladan l.
Si w ap pale konsa w gon ide? Non, m pa gen okenn ide men se 2 zanmi m yo mande. Yo di m bon zanmi m. E bon zanmi m yo pa lòt moun ke ou menm avèk a Gobert. Nou pa lòk moun. Men ou pa, kò w pa bezwen sote. Kò w pa bezwen sote paske ou konnen, ou nan menm mouvman an, yo pa aksepte pou m ba ou. Sof ke m pral chèche yon lòt moun zanmi paske m pa ka pa bay. Si m pa bay moun nan, se mwen k ap pase. M oblije chèche yon lòt zanmi, m pa gen lechwa. Pou Agobè a li menm, m pa gen pwoblèm pou m bay li. Bon sa fèm m bay vlem bay li paske m poko rive nan anyen avèl men tout kou m pral chèche yon lòt moun ki pou ranplase w paske m paka bay ou menm kaba a gobè kòb la bèl cheri kòb la bèl kòb la bèl m paka fè bak rive nan mitan pati la m paka fè agoch m paka fè adwat m frape dwat m di maji sa vle di m reziyen m fon moun kanmèm pou m jwenn pou bay map chèche yon moun ah ou k tiye tonton an. Mete l nan lespri w.
Epi nenpòt sa ou bezwen fè a, si ou bezwen manje depi ou site manje twa fwa, bon m pa menm bezwen di sa ou bezwen fè, ou konprann? Se nan lespri w. Nenpòt sa ou bezwen an l ap tou moute nan lespri w epi ou fè l. Tankou w di m bezwen disparèt la a nan lespri m. Bon, disparèt la a yo k mete l wi.

Akoy pral vin ok ti gason.
M tande yon bagay ap pale nan zòrèy mwen wi, lap di yon sèl mo wi. Anben se mo sa. Tout sa w bezwen fè epi w resite depi mo sa sòti deja tou fèt.

Mwen m paka, m paka, nèg la paka bon pou m ale manje lakay. Nèg la paka bon yon bagay pou m pa eseye l non. Ban m wè. Ban m eseye m wè.
Ah! Ou k tiye pè a? M sezi.
Pa gen de chwa cheri, pa gen de chwa.
Kisa? Konnya la ou gentan gen gwo pwen la wi Katy. Wi jan w wè a, jan w tande a. Konnya la se 2 to w kontre ansanm la wi. Nou sou menm bato.
Si m byen konprann la ou ka disparèt, fò w ti disparèt pou mwen. Non m poko rive nan levèl sa men sof ke dèfwa m konn santi m on jan, on jan, ou wè tipa tipa n ap rive. Kòm tout sa k deja pase l pase l pase nou Katie Ebyen kounye a Katie sa n ap fè N ap mete tèt nou ansanm pou nou chèche moun pou nou jwenn moun pou nou bay moun pou nou gen plis lajan Sa w panse Kounye a w ap pale Lala ede Toko pran san Ou avè m la kounye a Ou ret jwenn mwen la.

Tonnè boulem sa bon humm bon kounya map tounen zwazo map tounen zwazo e pa la zèl anlè sèlman map rete babay. Gade gade gade. Gade yon moun pral lakay li. Kote ou prale la Kati? Kote ou m ta prale la Kati? Wè m vini trè serye la. Em ou konnen zanmi m te wè lakay ou a? Ti dam kout la. E manzè fè m desepsyon. Desepsyon menm? Ki desepsyon pou la? Kite m pale, kite m pale. Poze, pa kouri avè m. Wè m trè serye la. Se mwen k ap pale. Lè pou pale, m ap ba w pale. Manzè kareman li dim pinga ni manje nan menw, pinga ni bwè nan menw,
menm lakay ou pinga ale. E sal dim nan e bon zanmi w li ye li pap ka banm manti. Kòm si Dera menm ki diw sa? Bon bon wè mpat menm sonje nonl. Ou serye? Wi, mpat menm sonje nonl. Bon kòm si banm diw ti bagay, ou kwè nan pawòl tifi sa? Tifi sa li sou san li pa bwè wi. Sa moun la rete li pale menm sa menm sa li envante li envante bon li envante pawòl li pale kounye wap vin dim li diw sesi pa manje nan men ou menm ou kwèl. Gen la koulòt.
Bon Brian sa gen la menm. Gen non. Tande non.
Pou moun nan yon de woods avèl. Yeah. Gwo chanm kay.

Bon ti poze Katie. Wè la, moun nan se zanmou l ye. Tout lè w ap sòti, avè w li ye. Sa l di m nan, jan m wè l di bagay la, l te klèman, li menm souke m, kenbe m nan kòlèt. Bon, bon, bon, bon, ban m di w ti bagay. Èske w pa konnen gon seri moun ki toujou jalouz de moun, lè ou ka zanmi moun nan, se ou k zanmi l men moun nan pa zanmi w? Sa ka rive lap fè poze sou mwen jis poul ka gate amitye mwen poko tèwa konprann la. Mwen ou poko janm janm fèm konprann sa wap di a la. Poko pitit an palan de sa banm di yon ti pawòl e planifye map planifye la pitit pou nou ka rankontre wi e poutan ou vin kwaze avèm la mwen di non. Oh sa ki konpè mwen pa mwen pa pale avèw epi. Poko kounye ou paka kole avèm.

Ah Kati ranje kòl la, wè li banm diw, dayè zanmiw li ye, dafime pa janm leve san dife, tout sal di yo m kwèl, dayè nou te gentan gon amitye, nou pa nan amitye ankò ok, m ale. Oh oh.
Alelouya satan. Amen. Dèy demon tonbe, tonbe. Alelouya satan.